Jodia mwen tounen back avèk yon lòt videyo pou nou guys. Videyo jodia se yon ti vlog. Kore mwen pral soti, mwen pral fè 6 or et demi. Mwen mati piti mwen pral soti, mwen pral mennen jwe nan Chuck E. Cheese. Jodi a mèkredi, m kwè demen se dyòl ap thanksgiving, m al mennen ti pitit mwen nan tcheke se li nou pral jwe paske gen lontan l pa ale la, mwen menm avèk yon lòt ti zanmi m pral pale pase pran l, m pral lakay li, m pral dèyè yo ansanm epi pou nou fè wout la. Anvan m ale pi lwen, di tout moun ki deja abòne avèk chanèl la yon gran mèsi, mèsi e ou menm k ap vin abòne avèk chanèl la mwen di w byenvni, byenvni ok guys m pral kòmanse prepare m. M poko makiye, m poko met anyen nan tèt mwen ok, m poko met anyen nan tèt mwen, m pral makiye epi met yon cheve nan tèt mwen, ou konnen met yon cheve nan tèt mwen epi epi lè m nan wout lè m fin abiye nap wè kòman m abiye, kòman bebe m abiye epi nap fè wout la ansanm m al dèyè zanmi m nan tou epi nap wè lòt bò a ok guys lè m fin abiye nap wè peace. Ok guys mwen gentan kay zanmim nan m pa gentan fè outfit lan pou nou so m gentan fin makiye mwen kay zanmim nan mwen vreman dezole m panse lèm rive check it out sa map map montre nou outfit mwen an ok ni pitit mwen an ni mwen tou epi nap pataje konsa bye. Ok guys, nou gentan rive. La se nan lakou Chuck E. Cheese lan mwen ye. Se pa selman Chuck E. Cheese ki la, m panse gen lot konpayi ki la. Men, anndan gen restoran, gen kote pou timoun jwe, gen kote pou moun gwo granmoun jwe, gen tout bagay. Plas sa gen tout tout kalite bagay. Men gon kote m konn ale se bò lakay mwen ki ka yon 15 minit de lakay mwen sa pi lwen, sa e mwen menm ak ti zanmi m nan, sa e timoun yo dèyè a yo vrèman kontan, yo pral jwe, sa te fè m plezi anpil gade yo kòman y ap vole, so sa te pi lwen n te vin yon nan sèl machin, jis pou nou pa t pèdi tan, mwen m ap kondui zanmi m nan ap kondui n ap suiv lòt, nou ta ale pi lwen ki ka gen 22 minit oubyen 23 minit de nou menm, Li lakay nou, so nou te pran sa ki yon ti jan pi lwen an paske li gen plis jwèt, timoun yo ka plis enjoy yo lòtbò a. Yeah, bay sa m te mete sou mwen guys. Trè senp, li fè frèt anpil. Si yon moun konn Philadelphia, li ka di w Philadelphia se yon zòn ki fè frèt anpil. Nou gen tan anndan an la. Timoun yo ap jwe, y ap enjoy yo. So, yeah. Anndan an vrèman bèl, vrèman laj, gen anpil jwèt pou timoun yo jwe, yon afè enteresan. So, gen anpil jwèt pou yo jwe, yo ap byen enjoy yo, sa te fè m plezi anpil, anpil, anpil, anpil, li te kontan, m swete pwochèn fwa lè m ale ankò, m ap pran tan m, san m konnen depi w a timoun, fò w ap veye detanzantan pou w wè kote yo fè, sitou anndan an vrèman laj, e sa fè pou, pou w filme. Mòd jan de kote sa yo fò ou ta gon moun ki akonpanye di timoun yo ap kenbe yo pou ou bon pou ap filme men se ou menm ki manman timoun nan papal pat la e nou 2 a nou chak gon timoun nan men youn gentan pèdi la chèche nap chèche ou konprann se ou e konsa so nou pral mwen mwen montre nou tout anndan kòman li ye tout jwèt ki gen gen jwèt timoun yo pa ka jwe sa yo ka jwe a nou fè yo jwe so M pat vreman gen tan pou m te filme tout tout tout tout tout bagay ok guys m swete nou enjoy de video a rete branche pou lot video kap vini ok guys rete branche sa a kounya la m pral montre nou awifit ke m te mete a pantalon ap tobe sou mwen m ap fon ti montel m konnen m vin piti gwosè m te a m pa menm jan ankò so yeah Ay, sa m te mete sou mwen, m boure. Tèlman deyò a fè frèt, guys. Li fè frèt anpil, anpil, anpil, anpil. Sa m boure, epi n ap bay blag, n ap griyen dan nou, m ap fè ti enteresant depi ton bòt nwa, pa twò long. So, m ap fè defile, ou konprann. M ap fè ti enteresant. So, konsa m te ale. Li fè mwen fè frèt guys, fè frèt anpil anpil anpil. Wap wè tout, wap wè tout moun ap boure. Wap mire bol, wap wè tout moun boure. So, nap enjoy nou. Rete gade video a, pa bliye abone. Lò fin gade video a, pa bliye like, pa bliye kite yon komantè. Ok guys, byento nap toujou wè, nap toujou wè mbap lage chanèl la, map kenbe chanèl la la. Ok, enjoy!

Hello guys Koman nou ye jodi a se yon lòt jou Jodi a se jou jeudi thanksgiving so nou pral sòti ok nou pral sòti paske nou gen 2 3 zanmi nou ki envite nou vin dine lakay yo n ap sòti bonè aktyèlman m kwè li midi 10 si m pa manti m a mete lè a pou nou Li repete nou men jodi a gen brezil kap jwe ok gen brezil kap jwe so li te di fò nou vini bonè na gentan gade match a lòt bò a na chita na fann paske lap gentan prepare tout bagay lap gentan prepare tout bagay so menm lè nou pa gentan kòmanse manje a a dezè a lè match la ou byen a lè nou rive a so nou te ka vin gade match a paske la ti jan rete byen lwen m kwè l ka rete yon karannsenk minit de la kay mwen M kwè 45 oubyen 35 minit m pa fin sonje egzakteman paske m al lakay yon sèl fwa nan barbecue mwen sa te fè barbecue lakay yo epi nou ta ale so e menm ane a ankò l envite nou vin manje pou Thanksgiving nan so nou prale nou pral prepare nou e answit nou pral prepare nou nou pral deplase a yn heure paske fòn Gata rive poun al gade match Brésil la lakay li so gen tou 3 zanmi ki prale tou menm ti zanmi ki te ansanm avèm pou pou kote Baby tal jwe a nap la ap tan dot lòt zanmi ankò so nap prepare nou map kòmanse fè cheve m poko fè cheve Bébé m poko fè cheve Bébé map prepare pam nan paske l pran plis tan lèm fini mwen fè cheve Bébé konnen ti moman moman so. Mwen ap prepare m ok guys. M espere lè m fin prepare m, lè m fin fè tout bagay epi m ap montre a outfit ke mwen mete yo epi pitit mwen epi n ap nan wout m poko konn si m ap ka filme lòt bò an men m espere m ap pran yon ti video. Ok guys nou ap m tap filme tab la pou m te montre nou men tab la manje anpil manje timoun m paka manje tab la te vreman nice byen òganize timoun manje yo gou manje a te vreman vreman gou guys. Se yon bagay nou pa ta panse li te vrèman gou. Sa fè nou vin reyini nou la kounye a nou pral priye. Lè nou fin priye yo mwen pou nou al manje men manje a te twòp. Mani pou yon ti manje m goute mezanmi vant mwen gentan plen. M pa manje lakay mwen pou m al manje ban m se gaz ki gentan plen m men manje a te vrèman bon. Vrèman vrèman gou pa gen bagay ou pa ta ka pa manje la. Manje a te vrèman, vrèman gou guys. Tab la te vrèman nice. Tout manje a rete wi. Lè ou wè yo panse pou al manje, e pa manje nou manje. Tout manje a rete, sitou pou ti moun yo, e bagay dous sèlman yo manje yo menm. E tab la te vrèman bon. Nou te byen enjoy nou, nou te byen kontan. Nou pase yon bèl Thanksgiving ansanm, nou bay blag, nou enjoy nou.